Bon Nou di onè respè chapo ba pou tout jounalis ki brave danje ki fè sakrifis pou rive la maten an pou kouvri konferans sa pou nou nan tèt kole ti peyiz ayisyen e konferans maten an son konferans

Depi rejim Anri nan fi e yon sektè nan legliz katolik la, yon e makout yo e makout yo te fè ma te masakre 139 ti peyizan 139 ti peyizan Jan Abèl ak Mawotyè. e paske yo t ap e paske yo t ap reklame e jistis yo t ap reklame jistis sosyal nan men leta e masak sa se yon masak ki tèt kole masak ki tèt kole kondane ak tout fòs li paske se yon masak ki fèt se yon masak ki fèt sou peyizan. Tèt kole Jan Rabèl ak Mawotyè yo ki t ap reklame dwa pou yo jwenn tè pou yo travay, ki t ap reklame pou yo jwenn dlo pou wouze tè yo, pou wouze tè yo, pou pwodui manje. e natif natal pou tout moun jwenn pou yo manje. Yo tap lite tou pou yo te jwenn mache pou yo ekoule pwodui yo tap pwodui yo pou se pa manje pèpè sèlman ki tap taye banda nan mache nasyonal la. Yo tap lite tou pou yo te jwenn yo tap lite tou pou yo te. te jwenn ankadreman teknik nan men leta yo tap lite pou jwenn ankadreman teknik nan men leta yo tap batay pou yo pou yon lòt kalite leta yon leta ki pi reskonsab nan peyi a. Leta ki pa nan konplo pou nan konplo avè asasen, kriminèl, vòlè, menm jan sa ap fèt nan gouvènman phtk yo, menm jan sa ap fèt nan gouvènman ki an plas yo la, k ap pase la. Yo t ap leta, yo t ap goumen pou yon leta granmoun. yon leta granmoun ki ki ki respete lavi nan peyi a ki respete popilasyon an pou yo jwenn en sekirite pou yo jwenn jistis pou yo jwenn lekòl pou yo jwenn inivèsite elatriye dat 23 jiyè 87 la. Se yon dat ke Tèt Kole p ap janm bliye. Se yon dat istorik pou istwa lit peyizan yo kòm klas nan sosyete a ki t ap lite pou reklame dwa pou yo jwenn tè, pou yo jwenn dlo, pou yo jwenn manje e pou tout moun manje nan peyi a, ki t ap reklame refòm agrè entegral, ki t ap reklame. ki tap reklame pou yo jwenn en pou yo jwenn pou tout moun jwenn lavi pou yo viv nan peyi a olye leta nan peyi a te satisfè revandikasyon ki te genyen yo se konplo yo fè pou asasine pou te asasine peyizan Jan Rabèl yo e. Peyizan yo tap goumen pou kote nou ye la jodia kote peyi a rive jodia pou pou se pa pou se pa la nou te rive pou se pa la nou te rive kote jounen jodia jounen jodia enperyalis la ak konze anndan peyi a fè konplo pou pou mete on kawo jeneralize nan peyi a kote tout moun ki nan peyi a pa ka viv kote tout moun ki anndan peyi a pa ka viv yo nan on ensekirite san parèy e kriz la menase menm souverènte peyi a i men son kriz ki menase menm egzistans nou. nan peyi a kòm pèp. Dirijan leta yo ak konze anndan peyi a kon deyò peyi a ap travay ap travay tèt bese pou pwojè enperyalis la pou pwojè enperyalis la pote labanyè nan peyi a. Tout gouvènman ki monte tout gouvènman ki monte se pwojè enperyalis la y ap rapousuiv. Jounen jodi a nou gen 9 prezidan nan peyi a. Yo menm tou malgre se malgre tout konpwomi ki fèt, yo menm tou se kontinye yo vin yo vin pouswiv pwojè yo vin pouswiv pwojè enperyalis la. Yo vini pou Yo, yo menm yo vini okontrè, olye yo goumen kont pwojè enperyalis la, yo vini pou chita, yo vini pou mete kondisyon jiridik pou pwojè sa chita pi byen, pou pwojè sa chita pi byen nan peyi a. E yo, y ap, yo ap goumen pou chanje konstitisyon an, y ap prese pou fè referandòm. pou konstitisyon yap prese pou fè referandòm ke konstitisyon 87 la li menm li kondane e li di si yo ta rive lè pou chanje konstitisyon 87 la kisa ki dwe fèt pou ta chanje pou ta chanjel desizyon sa yo ke popilasyon an pa danse kole ansanm avè yo ke popilasyon an kont malgre e popilasyon an kont desizyon sa yo, men konsèy prezidansyèl la ap mache tèt bese paske se pwojè blan, se pwojè sa y ap pote, se pwojè sa y ap pote. Jounen jodi a, kriz la rive yon kote, si te gen moun ki t ap dirije, si te gen moun ki t ap dirije peyi a, yo tap yo tap pran desizyon yo tap reflechi pou te konnen ki sa pou yo fè e pou ki sa pou yo fè pou nou soti nan kriz sa pase gon pwoblèm ensekirite jeneralize e ki nan peyi a se gang gang gaye tout kote nan peyi a. E se gang yo ki fè la lwa. Se gang yo ki fè la lwa. Se yo menm ki ki pou di si pou moun monte, si pou moun desann. E pwodui peyizan yo pa ka sikile pou rive nan pyès, pou rive nan mache prensipal kote peyizan yo konn degaje yo pou yo. Jwenn posiblite pou peye lekòl, pou fè tout aktivite yo bezwen. Pwodui yo pa ka rive nan mache. Gen plis pase 2 milyon 500 mil moun ki kouri kite lakay yo. Se nan se a la bèl etwal y ap dòmi. Lapli mouye yo, solèy seche yo. Se konsa, se konsa yap viv. E moun ap mouri tout kote nan peyi a, fanm, tifi e pa ap sibi anpil, pa epanye anba vyolans, anba vyolans gang yo, pa epanye anba vyolans gang yo. Teritwa kontinye ap pèdi. e Konsèy la pa di pa fè anyen pou diminye kantite e teritwa k ap pèdi malgre yo menm yo te monte se pou te pou yo te bay sekirite nan peyi a. Sendomeng ak Etazini ap chase. Patriyòt ayisyen tankou tankou chasè k ap chase e zwazo nan bwa. Gang avè grandon avè e gwo aloufa nan leta rann peyizan lavi enposib. nan rann peyizan lavi enposib, nan kase bra yo pou retire tè nan men yo, y ap viv depi plis pase 100 tan nan peyi a. Malgre tout sa, Konsèy Prezidansyèl la ak gouvènman k ap ak gouvènman restavèk ki la pa di pa di ni fè anyen pou soulaje popilasyon an. Yo pito ap goumen antre yo, yo pito ap goumen antre yo pou pou pouvwa, pou pou pouvwa, pou yo konsolide pouvwa yo, pou yo anrichi tèt yo, pou yo anrichi tèt yo, anrichi fanmi yo, ti mennaj yo, yo genyen. E pandan y ap fòse pèp la Pou y bwè medsin chwal referandòm Pou l bwè medsin chwal referandòm nan pou l ouvri chemen pou aplike konstitisyon ameriken an nan peyi a epi òganize yon seleksyon nan peyi a pou yo ka chita pwojè pou chita pwojè ameriken an ak konze nasyonal politisyen rat do kale patripòch yo pi byen nan peyi a. Tèt kole ti peyizan ayisyen voye jete byen lwen pwojè referandòm sa ak konstitisyon malatchonn ka pete kowonpi kowonpi a vle foure nan nan gòj pèp la. Konstitisyon 87 la entèdi pou yo fè referandòm sou li pou chanje l. KPT a, KPT sa ki la a ni gouvènman ki la a tou pa genyen ni kalite ni konpetans, pa genyen ni kalite ni konpetans pou chanje konstitisyon pou chanje konstitisyon 87 la. Pou sa, komemorasyon 23 jiyè 87 la ane sa ap chita sou tout sou tout pwojè anti-pèp, TKPT sa genyen genyen pou peyi a. E nap genyen mobilizasyon nan tout peyi a. Nap gen mobilizasyon nan tout peyi a. Nap genyen e nap gen mobilizasyon nan tout peyi a e se pou tèt sa nou mande pou tout òganizasyon ki konsekan nan peyi a, tout patriyòt. ki konsekan nan peyi a ki wè nan ki sitiyasyon peyi a twouve l jounen jodi a pou yo pote kole ansanm avè nou nan mobilizasyon n ap òganize nan tout peyi a e nou tout òganizasyon ki ponkò vann tèt yo nan peyi a pou yo pote kole pou fè e kapete sa ansanm avèk gouvènman sa tounen sou pwojè anti antre pwojè anti pèp la yo genyen yo vle kwoke nan gòj pèp la se pou tèt sa nou menm nou di viv lit tout pèp ki sou latè e viv yon leta granmoun tèt li nan peyi a, viv yon solisyon ayisyèn pou nou soti nan kriz ki ap boulvese peyi a e aba tout enjistis, enpinite, enpinite, konplo, vòl, koripsyon ki anpeche peyi a mache e aba tout masak, aba tout masak ak dap piyan k ap fèt sou tè. peyizan yo nan peyi a. Ayisyen ap selebre 38 lane masak peyizan Janrabèl yo nan yon kontèks ki trè difisil pou peyi a. Nan yon kontèks kote genyen si pre 6 milyon moun k ap mouri ak grangou. Gen anviwon 250, 2 milyon 500 mil moun ke gang sou konplisite Leta fòse kite kay yo e al viv lan lari. N ap komemore dat sa a kote peyi a gon kriz enstitisyonèl ladan l depi plis pase 4 an pa genyen gouvènman se pouvra tranzisyon e nou konnen pouvra tranzisyon yo se de pouvra pou likide richès peyi a pou fè piyaj sou resous peyi a. N ap komemore dat sa a jodi a lan kontèks kote entènasyonal la Peyi enperyalis yo peze bòt yo pi di sou peyi a. Yo fè enjerans lan vin tounen yon bagay nòmal kote se yo k ap dirije peyi a pa rimòt kontwòl. Se poutèt sa, yo toujou enpoze yon modèl moun, yon bann modèl gouvènman. Pafwa yo fè l sou pretèks Se yon antant, se yon akò ki jwenn nan mitan peyi a, men se de tchoul, se de restavèk y ap mete pou dirije peyi a kont enterè mas la. E se poutèt sa, gwoup moun sa yo, e jodi a nou wè menm ekip moun sa yo ki te nan opozisyon, yo t ap goumen ak Jovenel pase Jovenel te vle fè referandòm. E jodi a, se menm moun sa yo, tèt bese, ki vle fòse pèp la brè medsin swal la ki se òganize referandòm pou chanje konstitison peyi a. E yon konstitison ki pat janm aplike. Jodi a, mesye dam ki nan pouvwa yo, yo te gen 2 prensipal misyon. Se te rezoud pwoblèm ensekirite a, epi òganize eleksyon lib e libè pou te renouvle pèsonèl politik la. Yo gen 15 mwa sou pouvwa a. Yo pa fè anyen nan de prensipal reskonsablite yo te genyen yo. Olye yo amelyore sitiyasyon popilasyon an, nou wè ki sa yo fè. Yo Se plis tèritwa k ap pèdi. Se eskandal sou eskandal. Se koripsyon k ap fèt. Se dekrè y ap pran pou likide. tè peyizan yo bay grandon avèk yon bann aloufa pou kontinye konstwi zòn franch, pou kontinye fè piyaj sou resous nou genyen anba tè yo. E jodi a, e se menm moun sa yo ki pase 15 mwa lan tèt Leta, yo pa fè ni be, kote se plis tèritwa k ap pèdi, se plis moun k ap mouri, se plis mizè ki genyen. e jodi an, yo rive nan tou bout yo. Se poutèt sa, Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen, kòm òganizasyon revandikatif ki pa janm mare nan pye tab oken gouvènman reyaksyonè, oken gouvènman newokolonyalis, oken gouvènman antipèp, nou di pou tout òganizasyon, tout konpatriyòt konsekan nan kat kwen peyi a, leve kanpe pou nou fè mesyedam Konsèy Prezidansyèl ak tout gouvènman malatchonn sa a, ak kominote entènasyonal la ki gen nan tèt li anbasad Etazini pou yo kanpe sou pwojè lanmò chanje konstitisyon an, pou yo kanpe sou kesyon referandòm nan, pase pèp lan pa lan referandòm. Pou sa, Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen ap lanse on kri dalam pou di ase Etazini, ase Kanada, ase Lafrans, ase boujwa malpwòp lan peyi a Ase mesye dam konsèy prezidansyèl ak premye minis la ki pa fè anyen sèlman depatcha lajan leta, depatcha kès leta lan enterè yo, lan enterè fanmi yo ak lan enterè ti akolit yo. Tèt Kole ap lanse on apèl ak tout òganizasyon konsekan ki pa mare lan pye tab enperyalis la, ki pap souse lan pouvwa souse san sa a pou ke yo mete yo chita ansanm. pou yo jwenn yon wout, pou yo jwenn yon fòmil avan 7 fevriye pou retire peyi a lan maras, pou retire peyi a lan labou, pou retire peyi a lan kriz san parèy nou twouve l la. N ap pwofite pou n di, viv òganizasyon peyizan yo, viv lit tout pèp k ap lite sou latè, viv, viv peyizan yo, aba referandòm, aba referandòm, aba konstitisyon pèpè, aba viv lavi pou tout pèp ayisyen an. Raple m non,